E maintenant madam mesye nou trouve nou toujou sou stand la mairie an kote nou pral fon ti pale avek le roi et la reine du carnaval de jacmel e nou ap komanse tout d'abord avek les femmes puisque nou konnen les femmes d'abord meme devant la mort m dakò ou pa dakò sa vle di pou nou mouri anvan bonsoir la reine comment vas tu?

Sa di kisa pou nou de èt gwo respektivman Wa e Rèn di Kanaval? Ben pou mwen se yon plezi imans pou mwen Rèn Kanaval ane 2019 la, sitou nan eta peyi a ye, eta politik ke nou konnen peyi a ye ki pa fin stab. Se yon plezi pou mwen e se sèlman ke se Jakmèl yo chwazi fè Kanaval la. Sa montre ke nou menm Jakmelyen, Jakmelyèn se de konbatan, konbatant nou ye. Malgre tout kontrent, enben n ap fonse, n ap kontinye e nou ka wè jan Kanaval la reyisi. E pa bliye tèm kanaval sa a se rekonsilyasyon, Jakmèl, kanaval rekonsilyasyon, yon lòt Jakmèl ka posib e si w ap gade nan mas ki nan tèt mwen an w ap wè 2 men k ap bay lanmen, se yon jòn avèk yon nwa pou nou sispann tout fòm diskriminasyon pou nou di ke tout moun egal sou tout pwen nan sosyete a.

pou ke nou vann imaj Jakmèl, pou ke nou chanje yon, pou nou te kapab jwenn Jakmèl ke nou te genyen lontan an. Sètadi, gen anpil moun ki di ke Jakmèl sesi, pa le fè ke li fè kanaval, men nou vle di ak tout moun ki ap non sèlman tande nou e gade nou, nou pa fè kanaval la pou nou sèlman pou nou fè plezi, men nou vle fè, nou fè kanaval la pou nou montre yon lòt imaj a Jakmèl, pou nou kapab reviv Jakmèl dantan an. Alò, se sa ke m ap di. Alò, men m ap tou pote yon konsèy ak chak grenn moun ki ap gade nou la, se fè an sòt ke kanaval sa, se pa yon kanaval ki fèt Se pa yon mens afè. Nou fè li nan optik pou nou kapab vann imaj Jakmèl, pou n montre ke gen yon lòt Jakmèl. Nou vle yon lòt Jakmèl. Nou menm jèn Ayisyen, menm jan ke nou wè l la, nou se dè elèv lekòl, nou nan nou nan filo, sètadi nou vle montre ke Jakmèl kapab posib, men pa le byè de kanaval tou, san ke nou pa bliye edikasyon tou pou nou mete li an valè. Alò, pou n te chwazi nou kòm wa e rèn, se te yon konkou ke, se nan yon konkou nou te pase oubyen kòman, kòman sa te, pwosesis lan pou nou te vin wa ak rèn kanaval sa a? Alò, se yon lèt ke meri a li menm li voye nan tout lekòl ki gen nan vil la e sè zanviwon, epi lekòl la gen pou l fè yon chwa de yon reprezantan, yon reprezantant pou l voye nan meri a. E rive nan meri a, manb meri yo, manb anm k ap òganize kanaval la pral gen jisteman pou yo tande w, pou yo odisyone w, poze kesyon e aprè yo gen pou yo eli wa, rèn, moun yo twouve plizoumwen ki rep, ki ka reprezante Jakmèl pi byen. Pa paske lòt yo pa bon, men atravè nou menm, m panse ke tout fanm, tout gras yon Jakmèl bèl, e nou ka reprezante yo digneman, men se te yon konkou. Yon mesaj pou tout moun Jakmèl, e tout moun ki, m kapab di a Pòtoprens, atravè tout peyi, epi tout ki aletranje k ap gade nou la. Mesaj pa m mwen genyen, se ke kanaval sa ki fèt Jakmèl la, si gen moun ki pa gen chans rantre pou kanaval nasyonal la ki lòt kote, ebyen rantre twa jou gra yo, paske nou pa fè l an depan de lòt moun ki mouri yo, okontrè, Se yon fason pou nou di ke wi gen lanmò, wi gen tout brigandas ki genyen yo men nou menm avèk strès sa, pa bliye ke moun nan li menm li bezwen viv tou, li bezwen danse pou l dekonprese. Alò se pa o detriman de lòt moun ki mouri yo men o kontrè se yon fason jan Wa a sot di la pou nou vann sa ki bon paske gen plizyè moman la entènèt la, rezo sosyo yo se vye imaj sèlman y ap jwenn de Jakmèl men imaj sa yo jisteman nou pral ka jwenn yo, yo trè bèl, n ap wè moun k ap danse. M panse ke si nou chak pote kole. Pou kanaval la dewoule ak kontantman ak pè, n ap jwenn yon kanaval ekstwòdinè e moun ki pa vini yo, twa jou gayo n ap tann yo. Yon mesaj? Alò, mesaj ke m t ap pote pou tout moun ki ap tande nou, ki ap gade nou, se kisa ke l ye, se nou gen yon peyi kote ke gen anpil bagay ki ap pèdi. Alò nou vle ke nou menm ant jèn e lè pèsòn zaje pou nou met tèt ansanm pou nou kapab gen yon lòt Ayiti. Paske nou, jan nou toujou di l nou menm jèn, pas de pays sans jeunesse paske la jeunesse est le coeur d'une nation. Alò jèn ki ap tande m, k ap gade m kounye a, Mesaj ke m ap pote pou nou, se panse d'une manière positive et différente, bay enpòtans aux choses de l'esprit, sa di edikasyon nou an, an nou mete l o serye, an nou pran li o serye, pou nou kapab gen yon nouvèl Ayiti prospère et solide. Alò, mwen panse ke a lèd de sa yo, a lèd de kilti nou, paske kilti nou an se yon bagay ki enpòtan, san ke se pa, depi nou pa bay enpòtans ak edikasyon, nou pa bay enpòtans ak kilti peyi nou, la nou pral gen yon peyi ki ap kòmsi k ap a la deriv. Alò, sa ke m ap di, tout moun ki ap gade nou, k ap tande nou, an nou mete men ansanm, An nou chita ansanm pou nou kapab pou nou kapab panse pou yon lòt Ayiti ki ap pwospere. Mèsi.